Wach manman pèp ayisyen Martine Moise bay FBI lis non moun ki patisipe nan asasina Jovenel Moise yo aprè jij ki tap jere dosye asasina Jovenel la fin mande Martine Moise poul fè lis moun li konnen e moun li te wè ki te prezan nan jou asasina Jovenel la ebyen Ex premye dam nan la a deja bay FBI lis la e nan lis sa a gen non Pierre Esperance ebyen Pierre Esperance la a to a tèlman sezi li gentan la a e moute sou radyo l ale nan plizyè emisyon kote l ap pale li fè konnen l pa konn anyen nan lanmò Jovenel. Ebyen Pierre Esperance la mandal la deja al jwenn li la yo deja konvoke towo a e nan lis sa tou e non Michel Martelly te deja site nan lanmò Jovenel ebyen non Michel Martelly nan lis la gen non Ariel Henry e ansyen premye minis peyi dayiti ebyen towo sa la nou konnen e kite kanpe anwo a Toro sa ki te pran plas premye minis aprè lanmò Jovenel ebyen li pa inosan nan lanmò Jovenel, Alix Didier Fils-Aimé e lis sa genyen anpil non ladanl ebyen nèg yo pran nan cho e Martine Moïse ansanm avèk Joverlein pitit fi Jovenel la la ebyen yo fè konnen Jovenel ap jwenn jistis li Vle ou pa Jovenel li menm e li pap mouri konsa konsa e tout nèg ki te patisipe nan touye l yo ebyen yap peye sa yo fè a e yap pije pèn yo pou zak malonèt ke yo fè a ebyen jan nou sot tande a la lis la deja nan men FBI ebyen FBI la deja kòmanse konvoke tout moun ki fè pati lis sa.
Men sa ke jij lan vize ki bay Pierre Espérance kè sote. Demach jij federal ameriken an lè l al tande jij ki te emèt manda kont prezidan peyi an ki se prezidan Jovenel Moïse. Se sa ke nou pral pataje ansanm avè w la a ke l ap chèche dè ti detay. Nou pral prezante w lis moun. ki te nan premye tantativ koudeta a, ki genyen Pierre Espérance, epi avoka Pierre Espérance lan ta pral premye minis alepòk. Nou pral genyen lis sa. Jij federal ameriken an ap fè yon bon travay. Se pa san rezon, lè w wè Pierre Espérance kouri pran devan, li di w ke li menm li pa konn anyen. O wi, si ke m te. okouran don konplo ki tap monte kont prezidan Jovenel Moïse m tap gentan dil sa mentnan nou pral pataje ansanm avèw yon konvèsasyon telefonik ke Dimitri Herard te genyen ansanm avèk prezidan Jovenel Moïse petèt ke w te tande yon ekstrè ladanl men map envitew vin tande tout ansanm avèm poun ka kòmanse emisyon sa Paske gen anpil achiv ke nou rale la pou ou. E se sa ki bay Pierre Espérance tout kè sote, sa kò el gen la, ou wè lap tranble, ou wè lap depale. Paske gon panik. Paske pa bliye, la jistis federal ameriken, se pa la jistis sa k gad Ayiti a. Pierre Espérance enfliyanse sa k gad Ayiti a, li enpoze sa l vle. Men sa k gen la, demach yo ap fèt nòmalman. E map di nou sa trè byen. M santi nou sou wout nan mwa kap vini la a pou nou konnen anviwon 40 pousan verite nan kad dosye a. Nou pap rete twòp non. Mwen kontan pou m salye nou. Mwen kontan pou ke mwen ansanm avè nou. Natirèlman jan ke nou wè li, kè m kontan paske natirèlman nou goumen anpil pou ke nou rive la a. Nou gen 56 mwa e kèlke jou. Okey. E 7 nan mwa kap vini la ap fè nou 57 mwa. Sa vle di ke nap avanse. Son maraton ke li ye. Nap bouje. E nap remèsye gran Dye Jewova a ki fè wout sa a ansanm avè nou, oke, pou ke nou rive la jodi a, paske natirèlman nan wout la nou pa janm malad, nap kontinye mennen konba a e nou santi ke jisteman nap rive a destinasyon. Li ekstrèmeman enpòtan genyen Kòmandan Guy Philippe ki fè yon deklarasyon la a ke nou pral genyen pou nou pataje ansanm avè ou. Kòmandan Guy Philippe anonse ke lap kandida. Nou pral e tande deklarasyon Kòmandan Guy Philippe nan kad emisyon an tou. Rete konekte, pataje emisyon an pou nou, kite kòmantè pa ou. Men tou dabò, an nou rantre nan apèl telefonik sa a ke Dimitri Herard te genyen avèk Prezidan Jovenel Moïse. E m ap di nou ki lè, ki dat, epi a pati de ki lè konplo a kòmanse. Paske sa yo, yo ekstrèmeman enpòtan. E an plis de sa, Pierre Espérance di ke nan tribinal la, se se non Léon Charles sèlman ki site depi lè pwosè a kòmanse, le 9 ki kòmanse, ki mas ki sot pase la a. nap di pierre esperance se manti non leon chal poko janm site yon fwa nan tribinal la si lap site li poko site byen su ke wi li dwe site paske leon chal te gen de gro revelasyon el gen enfòmasyon lan menl. e l prè pou l pataje yo. E Leon Charles ap kontan pou l vin temwanye devan jij federal ameriken an paske li gen anpil done nan men l, lan men l, li gen anpil enfòmasyon jisteman e li genyen des evidans sou Pierre Esperance. Sa vle di ke se ap yon plezi pou pou Leon Charles vin mete tout kakachat deyò nan tribinal la nan Miami Florida. San pèdi tan pèp ayisyen an nou rantre nan pwen sa a nou tande wi. Mwen mande nou tande avèk anpil enterè. Mwen konnen anpil nan nou petèt kapab sansib, nou febli pou dlo tonbe nan, pou dlo koule nan zye nou pa rapò avèk sa ke nou pral tande an, men nou mèt mete granmoun sou nou, mete fanm sou nou, mete gason sou nou pou n tande l. Se Prezidan Jovenel Moïse. Ou wè se yon inosan k ap pale. Mwen menm tou l deranje m. Li fèm mal menm te tandew pati ladanl menm vle nou tande tout ansanm avèm mentnan paske nou pral fè de kòmantè ann avanse. Allo Allo wi wi wi ils m'ont ils m'ont envoyé la liste et la liste était il y avait un flou parce que le dernier point de la liste était le corps diplomatique lèm pale avèk yo m di yo men corps diplomatique lan se Lè m di yo ke kò diplomatik la son bagay ki. Il avè un flou?
Il avè un flou dans la liste. Se plizyè moun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nimewote, men le dènye nimewo se te le kò, le gran kò diplomatik. Kounye an mwen rele yo, mwen di yo, bon ekout, quand vous me dites le grand corps diplomatique, sa di ke nenpòt ki moun ki gen yon machinn kò diplomatik, se bal pase. Donk sa di ke pou mwen la a, li manke defini paske sekirite a sipoze Gen on lòd trè klè, konsi e presi. Kounye a, li di m konsa ke bon ke l ap rele m. E sa souvan ke byen sur, bon la se te vèbalman, mwen menm mwen pakont mwen genyen l anrejistre, ok, men vèbalman li di m ke se anbasad di Meksik, bon di mwens anbasadè di Meksik, bon dè Etazini pou sur, Meksik avèk on de ou twa lòt ke mwen genyen an bann sonò paske m anrejistre konvèsasyon m yo ak mesye sa yo. Tag. Ok epi bon j'ai la liste finalman donc ils me disent que l'installation c'est pour demain 10 heures du matin Demain uhmm.
Demain 10 heures du matin et mwen fè eksprè m poze yo kesyon mwen di bon écoutez vous me dites demain 10 heures du matin men mwen oblije poze n kesyon an donc maintenant et le président Jovenel Moïse dans tout ça comme si hey sa pa alanje yo di m non et que yo pral ban m demen maten y ap ban m yon manda ok comme si du genre pou m ta arete w wi. Wi kout manda se manda a pou w tann.

Maître James la. M pa konnen l tou.
Men pa kont yo genlè fè yon fot paske yo mete l nimewo 6, Jij de pè, Mèt James Jean. Donk yo mete l 2 fwa. Youn kòm jij de kasasyon, lòt la kòm jij de pè. Donk kopye l avèk tout erè a, just in case.
Ok donk. Ok donk nimewo 5 se te jij de kasasyon mesye Maître James Jean. Nimewo 6 jij de pè Maître James Jean.

Pral reprann li. Sa se li ekstrèmeman enpòtan pou nou.
Le numéro 10, Inspecteur Général Peyo Smith Joseph.
Inspecteur Général Peyo. Smith Joseph.
Kòman Peyo a ekri? Peyo, P-E-Y-O.
Théo Smith Joseph. Nimewo 11,
Enspektè Jeneral Frédéric Leconte.
Voute, Ekselans.

Ok. Nimewo 16, Pericles. Tout moun w ap tande la, tout se ekip Pierre Espérance. Se te gwoup sa a ki te pral fè premye koudeta a, nan dat ki te 7 fevriye 2021. E se te yon koudeta ki te finanse pa Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe. Moun ki ta pral Premye minis lan se Pierre Espérance ki bay li. non l se Mario Beauvoir. Pierre Espérance te nan tout konpatiman konplo sa a e se manda Pierre Espérance lan ki te nan men mesye yo pou yo al arete prezidan mennen l nan vilaj Petibwa, asasine l epi vin enstale Yvikel da Brezil, alepòk, epi plis Mario Beauvoir kòm premye minis nan primati lan. Se te ekip Pierre Espérance. Sa nou dwe konnen l 1, 2, 3, 4 e m pral fè Léon Charles pale talè konsa paske gen yon lòt pwen ki ekstrèmeman enpòtan ok nan entèvansyon Léon Charles yo paske pa bliye non jodi a se Léon Charles fas avèk Pierre Espérance.